Mpa konprann li. Pou Jovenel kanpe pou l di se dya, la a vle di lè dyaspora voye ti mach, yon ti machin, moun nan achte yon ti machin, se ti machin sa ki pote tout baklanklan zam sa yo vin mete anndan peyi an? Tann mwen. Komsi nap file monte toujou nan 3500 m sispèk bon konya m bon jan sispèk bon konya m wè kiyès m wè kiyès kap pataje live la m kenbe moun nan hahaha lèm fini m pral verifye m wè kiyès ki fè gwosè dega sa jodia moun lafòsèt m salye nou lafòsèt se lakay mwen se peyi m okap. M salye moun Lenbe. M ap salye zanmi nou ki Chili. M ap salye zanmi nou ki Gen lè moun y ap fè rive 4 mil wi. Men l ap file monte toujou wi Kiki. M ap salye moun ki Senatè se yon elektrisyen ede m jwenn yon travay non frè m. M fè elektrisite endistriyèl. E jan m di nou an. Map kitem salye moun yo paske li enpòtan mwen lèw wè wap fon live epi tout zanmi yo deside pataje la vitès sa tout kòm yon moun ki pa abitye fè live kòm yon moun ki pa gen bay randevou lè lap fè live epi nou wè pèp la anvayil konsa fòk nou voye foul respè e fòk nou salye de zòn nou konnen ki toujou la ki toujou nan batay ki toujou ap goumen nou salye frè nou ak sè nou ki chili. Nou salye frè nou ak sè nou ki Sendomeng. Nou salye frè nou ak sè nou k ap viv Ozetazini. Nou salye frè nou ak sè nou k ap viv Monreyal. Nou salye frè nou ak sè nou k ap viv e tout kote anndan, tout kote nan tout kwen mond nan. Nou salye yo. E nou voye yon respè tou pou sila yo ki de nan de espas ki a Pari. Nou salye frè nou ki ap viv a Pari. Alò an Frans, n ap salye tout zanmi nou ki e nou gen de zanmi la nou wè ki nou remake la ki trè lwen. E n ap voye gwo kout chapo pou yo. N ap salye Dalin Kantav, Jan Kantav, se zanmi nou ki li menm toujou anba live la k ap voye kè. E m sis. sispèk se yonn nan moun, nan 3 moun m di yo m sispèk se yonn nan moun kap pataje live la. Se li menm, se, m pral bay non 2 lòt yo. Se li menm, m sispèk Kiki, Kiki Vob, m sispèk 2 lòt moun ankò. Big up pou Jeneral Kiki. Gon moun ki salye Jeneral Kiki, se Vice Escobar, Escobar. Li salye w Kiki e jan m di nou an e sou ki baz Jovenel jodi an deside atake dyaspora? Nou konnen jodi a si pèp ayisyen an kontinye ka ka pran souf ki efò dyaspora yo fè pou yo sipòte nou, ki efò yo fè pou yo voye ti mwayen ke yo genyen yo travay di, se de moun se pa kado yo fè yo kado. Lè yon diaspora vo yon san dola Ayiti, ou mèt konnen l travay di pou li, pase yo pa fè kado. Enben, jodi an, nou wè, Jovenel Moïse atake moun sa yo. Li di se yo k ap voye zam. Mwen menm, mwen vin di Jovenel Moïse, ou manti. Se pa diaspora k ap voye zam. Ou konnen trè byen moun k ap pote zam anndan peyi an. Dayè, se nou, se nou ki bay zam nan katye popilè yo. E pèp la te toujou ap denonse l, gen de palmantè ki te toujou ap denonse kagezon zam ak tout papye ki t antre anndan peyi an. Jodi a, se dyaspora yo k ap pote chay sa a. Mwen panse fòk nou reflechi nan dyaspora pou nou bay Jovenel Moïse yon repons. Nou renmen w anpil, rann nou yon sèvis pou Mezanmi phtk mandan raje balèn. Piyaj te ka pran live la pou yo. Janm di nou an, e li pa lojik. Li pa lojik kòm si pou jodi a, lè bwa mare, misye santi kòm si m te ka di w dyaspora a gen lè kòmanse ap souke kò l pou l pale pawòl la. Nou konn poukisa l atake nou? Moun dyaspora yo, nou konn poukisa Jovenel atake nou? Se paske nou nan mache, n ap pale pou, n ap fè mach, n ap pote pawòl la, yo sispèk, yo. Yo malgre kantite lajan yo mete deyò, yo sispèk genlè dyaspora kounya kòmanse fè pawòl la rive nan zòrèy Biden. Epi sa w tande a, li kòmanse ap di dyaspora yo se zam. Sa vle di, jodi an, li konprann ke batay nap mennen an Ayiti a pa yon batay ki rete sèlman an Ayiti men dyaspora a gon gwo wòl lap jwe. Dyaspora a mete tout pwa l nan balans lan. Enben kisa Jovenel fè yè? Li atake dyaspora a. E map di yo, map di dyaspora yo pa pran presyon. Dayè, kote yo ka vin anmerde moun bò isit la, kote nap viv la yo pa ka anmerde nou. Ke sa k Chili, ke sa k Sendomeng, ke sa ki Ozetazini, Kanada, tout kote, se kontinye fè pawòl la rive. E fò m di nou, kote nivo pawòl la ap pran la, li vin nan avantaj nou menm bò isit la paske gen de sinyal ke n ap jwenn, nou gen tan santi se pa pou kont nou n ap pote l. E modèl revolisyon ke nou pral fè la, Nan jou kap vini yo anndan peyi a Jovenel pap gen prizon pap ka mete nou tout nan prizon Jovenel pap ka fèmen nou tout nan prizon se sak fè wap wè depi kotel kòmanse a li gade li di nan sektè prive a gen de nèg ki pa dil avèm ki pa vle nan antre nan pwojè diktatim nan tankou kiki vòb m pwal kouri dèyè moun sa yo l kouri dèyè yo li kouri dèyè yon pakèt moun gen moun ki li kouri dèyè yo yo kouri san pale. E se sak fèm felisite Dimitri Vorbe ki li menm toujou amel de kouraj poul monte sou rezo a poul pale avèk pèp ayisyen an paske gen anpil moun ki pat konnen ki pat konnen w Kiki gen anpil moun ki pat konnen kisa w te konn fè anndan peyi a pou yo tout sa Jovenel te konn ap di yo se te verite men jodi an M ka di w aprè phtk ki kontinye ap repete pawòl sa yo, moun pa repete yo ankò paske tout bagay klè. Lè w gade kounya, ou ka rele Ayiti tout moun nan fè nwa. Epi bon, li te konn peye, li te konn peye, li te konn peye Kiki, li di l te konn peye Kiki 12 milyon dola. Konbyen mwa Kiki gen deyò? M ta renmen yon moun fè kalkil la pou l voye montan sa pou mwen. Lè w miltipliye 12, konbyen mwa ki gen deyò? M pa raple m. Men lè w miltipliye kantite tan sa avèk 12 milyon, nou ta renmen konn kot kòb sa fè. E li plis ke 200 milyon. But jodi a, si ou ka gen tout kòb sa, plis ke 200 milyon, ou pa bezwen al mande bid prete 150 milyon. Ou te ka jwenn kòb pa w pou envesti, pliske w te konn peye yon kòb, e kòb la rete nan pòch ou kounye a. Pèp la kòmanse wè anba Jovenel. Ou konprann? But jodi a, s on sosyete, se pou m ap avanse la, se pou m rive kote m vle rive avè nou an, s on sosyete ki mande pou nou rete tèt frèt pou nou wè jwèt nèg y ap fè. Kisa yo fè? Premye aksyon yo fè, yo kouri dèyè tout moun nan sektè prive a. ki pa vle mache kòt a kòt avè yo. Dezyèm bagay yo fè, yo atake 2 militan yo u. Se sa k fè nou genyen 2 prizonye politik tankou Anèl, Krilik, Babas, tou sa. E, e, e. Kounye a, men ki sa yo fè, yo fenk ap fè la kounye a. Yo pran tout wo eta majò lapolis la. Yo konvèti l an militè, an makout. Sa vle di jodi a, tout moun ki konnen yo yo t ap goumen kont diktati, ki t ap goumen kont makout, ki t ap goumen. Bon, jodi a Jovenel avèk phtk e alye an fanmi, ki sa yo fè? Yo pran tout wo eta majò lapolis la, yo konvèti l an makout, epi kounye a la, yo pran tout polisye ki te pase nan akademi yo, Nan wo eta majò a nou konn konbyen ki te gen se te 2 grenn wi se te dam yo lage e Gotye madam Gotye avèk e Carl Henry Boucher ebyen 2 grenn sa yo ki te gen nan wo eta majò ou pa wè kisa yo fè yo yo fout yo nan prizon ebyen jodi a kounye a kisa yap fè ankò etan done ke gen SPNH la SPNH la li menm li di li pral goumen pou. Èske pnh la rete apolitik? Alò pou pnh la rete apolitik, nèg yo yo menm ki vle pran pnh la kòm yon zouti politik, yon zouti elektoral paske antre nou, nan sa nèg sa yo ye la, si yo kite son lòt gwoup k al òganize yon eleksyon kredib, yo pèdi pouvwa yo. Lè w pran w nèg tankou Jovenel non l sòti 69 fwa nan rapò Petro Caribe, misye gentan wè li pral gen pwoblèm. Kisa l fè? Premye bagay yo bezwen fè la yo bay Léon Charles misyon pou l kraze lapolis la. 1, Li pran chèf gang yo pou kontwole katye popilè yo. Li gentan di nan katye popilè yo se chèf gang yo ki pral fè eleksyon pou li. Men nan lòt kote ki pa gen chèf gang yo, li pa gen kontwòl polis la, kisa l ap fè kounye a? L ap militarize lapolis la pou l kapab jwenn 2 moun vin sèvi l, vin fè eleksyon pou li, nan bouyi vide paske fòm diw phtk an fanmi e alye tout moun sa yo pè kou sourit paske sa yo fè anndan lajan petrocaribe a jodi a li klè kou dè kont sòti tout bagay nou menm onivo sena nou te pwodwi yon rapò e rapò sa yo voye pye Yo voye lòt palmantè vin goumen avè nou. Yo di non se koudèkont pou ki fè l. Nou menm nou pa gen dwa fè l. Nou pa t goumen avè yo. Nou di enben pa gen pwoblèm nou pote l bay koudèkont. Koudèkont fè l. Li soti non Jovenel 69 fwa ladan. Men phtk ap joure ap joure anba live la wi. M ap kite patizan m yo jere yo pase m konnen nou ka jere yo.

Non dosye petro karibe Nou pa baw dwa manyen konstitisyon nou paske nou konnen w pral fèl pou pwoteje tèt ou sa se yonn kounya dezyèm lòt pi gwo pwoblèm ki vin poze ankò ou genyen li pale w de referandòm. Menm kominote entènasyonal k ap sipòte l depi lontan an di a, referandòm nan w pral ladan pou kò w, pase referandòm sa a pèp yo fè sa, ou pa ka fè yon referandòm avèk phtk sèlman non, lè sa a ou pral fè yo kenbe nou, ou pral fè yo anba nou, nou menm nou rale kò nou, menm si w wè l ap fè simagri sa yo l ap fè a, nou menm nou p ap kite l fè, nou p ap kite l rive kote l vle rive a. E se sa k fè depi lè m te nan palman an, Gen anpil moun ki pa t konprann batay ke m t ap mennen an. Yo te konprann se ti batay jwèt m t ap mennen. M pa t ap mennen yon batay jwèt. M te wè sa nou poko wè. Pa gen moun ki te konnen Jovenel te gen pwojè diktati sa la. Men m te wè li. Mwen te wè l. M te di si m kite misye enstale gouvènman. Malfektè sa l te vin pou l enstale a, si m pa t kanpe gou m avè l, jodi a l pa t ap bezwen nan dyalòg paske l t ap gen yon pouvwa lejitim pou l enstale diktati l la legalman. Li t ap itilize de zouti legal pou l etabli sa l bezwen etabli an. Enben jodi an, nou konsyan ke batay la pa fasil pou nou, men li pa fasil pou yo tou, paske n ap arete yo kanmenm, n ap mare yo kanmenm, ni sa ki vin jwe anba live nou yo p ap ka detounen nou, ni sa y ap mete veye nou sou wout nou pou bay presyon, yo p ap ka bay presyon. Ni pa egzanp lotrejou si nou gade nap wè yo konfonn izo ak izolan hehehehehehe phtk konfonn izo ak izolan mezanmi phtk vayan anba laj la mezanmi mezanmi mezanmi mezanmi m pat konnen yo te renmen m konsa non apa apa apa lè jovenel ap pale phtk pa ale epi kou map pale yo tout vin anbal kounya. Nan kisa nou ye la? Yo bezwen kraze la police la pou yo ka fè gang nan pi elaj, pi laj paske police la kisa lap fè li pa vle gen de policier ki pa vle ki pa vle mache nan lojik gang nan sa yo rele all black la gen de policier ki di w yo menm yo te fòme men yo pat fòme pou yo tal travay avèk gang. Enben jodi a yo jwenn 2 restavèk ki deside rantre nan plas polisye sa yo pou al sèvi yo de konsè avèk gang yo. Se sa k fè gen 2 moun nou wè sou rezo a mwen ki fè kèk bèl emisyon, eskize m, m pa ta renmen salye moun sa yo pou m. Pou m pa frajilize yo. Men gen de moun mwen wè sou rezo, sou Facebook menm konn ap swiv yo. M wè yo fè de bèl emisyon. M di bravo pou yo. M bat bravo pou yo. Paske emisyon sa yo kòrèk. Yo pa bay manti, yo bay verite. Lè m ap, m t ap gade. Bon m ka m ka di l, m tap gade yon emisyon Teriel, son emisyon li pa gen pil pil pil moun kap gade l, men misye di verite. M tap gade m tap gade yon emisyon ke anpil moun renmen gade tankou Morvan. Se pa de moun ke nou menm nou close avè yo, paske gen de lè yo konn rete yo di de pawòl yo frape nou tou. Men se pa paske moun nan frape w pou lè l ap bay verite pou pa konprann ke gen de gen pawòl, gen de pawòl solid ke mesye sa yo pote e si yo pat pote pawòl sa yo jodi a bagay la te ka pi mal. Si pat gen rezo sosyo jodi a pou nou te pale antre nou Pwojè phtk ki se tabli diktati anndan peyi an li te gentan fin fèt deja. E se sa k fè m ap ankouraje lè nou monte sou rezo a fè ti dyalòg antre nou, analize bagay yo paske mesye yo te konprann rezo a se pou yo menm sèlman li ye depi yo lage yon tenten tout moun ap kwè ladan men jodi a yo vin gen yon pakèt emisyon e m bat bravo pou tip emisyon sa yo, genyen tou ki pa chita sou anyen, genyen k pa chita sou anyen ke voye monte fè nèg kap fè djòb yo, men mwen menm mwen ka di w gen 2 emisyon ke m m swiv, m pa gade yo souvan, se sa ki gen bat bravo pou lajenès la, Menm lè li konn fwape nou tou. Men, li fwape lè pou l fwape. Sa vle di l fwape nou, l fwape lòt moun. E tout sa yo di yo verite. Konprann? Pase se pa paske moun nan fon vye kòmantè sou mwen jodi a pou m pa rekonèt ke gen de lè, gen de lè, gen de bagay li di ki solid. E se yo ki ede nou konprann batay gang yo. Se yo ki ede nou konprann jan y ap deplase pyon gang yo. Si pa t gen rezo sosyo jodi a phtk te fini avèk pwojè l la deja. Paske nan tèt yo. Nan tèt yo. Yo ta pral pran kontwòl tout medya yo, men gen de medya yo pa ka pran kontwòl yo. Pa egzanp, yon medya tankou Zenith, yon medya tankou Liliane Pierre Paul, yon medya tankou Morin, tankou SCH, yon medya tankou Ibo, yon seri de medya yo pa ka pran kontwòl yo. San m pa bezwen site sa yo, genyen lòt toujou wi. Gen lòt nou panse ki phtk ki pa, ke yo pa ka kontwole tou. M pa bezwen site non yo, men yo konnen ke. Yo la, men sa yo m site pou jis pou m site yo. Mwen m panse jodi a, batay n ap mennen an, fòk nou mennen l e sou rezo yo e sou beton an. Pa egzanp, mouvman k ap fèt nan dyaspora, kote dyaspora yo kòmanse ap mete pye yo atè a, li kòmanse bay rezilta. E se rezilta sa a ki fè Jovenel di se dyaspora k ap voye zam Ayiti. M konnen nèg tankou bat bravo pou la bat bravo pou la jenès pwa ap vin a dokiman ap vin a dosye sa yo m konnen nèg tankou e TT ap vin a dosye sa yo y ap vin avè yo paske yo jodi a la se dyaspora a menm yo sible yo di se dyaspora a ki ede nou fè pawòl fè verite a rive ti moli ti moli pa moli. Ti moli pa moli. Sa se yon gran, yon gwo frè, yon gwo militan, yon gwo sòlda. Nèg ki toujou, menm si w wè l ap pliye. Gen de nèg la, menm si lè ap pliye, yo p ap pote tèt yo bay phtk. E phtk pa ka kanpe pou l ranse avè yo. Se sa k fè ti moli se bon bagay. Kenbe la. E sa k fè tou nou di Kiki, frè nou, ou jeneral toutan. Paske w dakò pèdi. Pou pa pliye devan vagabon. Nou menm nou klè sou sa. Depi w dakò pèdi pou w kanpe dwat devan vagabon, n ap bat bwavo pou ou. N ap di w respè. Kenbe la. Ayiti nou reve a, kote tout moun ka viv anpè, kote tout moun ka envesti, kote tout moun dwe travay, kote tout moun ka gen kòb pou y achte kouran, pou y achte dlo, pou y achte manje. Jou nou gen Ayiti sa, Nou konnen nap viv e menm diaspora la ap kontan vini lakay li. Jodia la eske nou konn kisa kap pase anndan peyi an? Tout jenès la ap chèche mwayen pou l jete l pou l al sendomeng. E gen de vagabon kap kritike yo. Gen de vagabon kap kritike yo paske yo pral chili, paske yo pral sendomeng, paske yo pral brezil. Kòman yo te dwe ret la kite w kidnape yo, kite w fin avè yo, kite w vyole yo. Kite w vyole yo, kite w fè yo tout sa, kite w, kite w fè, w ap vyole manman devan papa. Se sa w ta renmen yo chita la pou yo fè, mwen menm m pa pral bay konsèy pou moun kite peyi. Men m pa pral kritike jèn k ap kouri al chèche lavi. M pa pral kritike yo. Genyen k al Chili, se pa yo ki te chwazi al Chili, se nou k kouri dèyè yo. Paske y al, nou di yo al lekòl, y al lekòl, yo fin fè etidye sa y ap etidye, epi lè yo chit, lè yo fin yo chita lakay yo menm manje yo pa ka manje. Jodi a al Chili, w ap kritike yo. Se yon modèl leta konsa nou genyen k ap pale dyaspora mal. Men Jovenel, Jovenel pa jwenn moun pou l pale ankò men l lage nan pale dyaspora mal. Èske se nou vrèman ki voye zam ann Ayiti jan Jovenel di an? Mwen menm mwen pa kwè. M kwè nou voye bagay pou fanmi nou. Nou voye bwat manje. M kwè nou voye machin. M kwè nou voye yon seri de bagay. Men m pa kwè se dyaspora ki voye zam. Paske lè gwo kontenè ap debake avèk pil zam k ap achte ki kote sa an Izrayèl m pa konnen yo. Se pa dyaspora k al achte yo. Se isit nou kanpe avèk lamafya nou met ansanm pou n achte yo. Se sa m konnen. E se sa k fè jodi a, m di fòk mwen te pase la pou m di, 1, Gon batay pou yo kraze polis la. Gen de nèg kap joure anba live la seryezman Gen de phtk kal mal pase anba live la yo tou jwenn sa yo tap chèche a Anmweyy bon janm di nou Janm di nou Phtk gwo slogan depi l wè w pral denonse l li kouri pran devan pou l di nou tout menm jan. Swiv byen pou nou wè. Depi w pral denonse yon aksyon phtk yo kouri pran devan pou yo di nou tout se menm. Sa vle di non l 69 fwa nan rapò a non m 69 fwa tou. Se pawòl sanwont. A e pawòl bon sanwont nan yn nèg a fin kase kase kè son peyi epi kou gen de moun ki kanpe pou pale avèl Bondye k fè konnya nou wèm blanchi blanchi a e di m fin rasi nan goumen m konnen jodia pa gen gen de moun ki pap konprann kisa nap mennen kòm konba men gon jou ya va di si mesye sa yo pat kanpe pou yo te di ola nou tap tounen avan 87. Se sak fè Gon zanmi Gon zanmi la ki fèk ki monte la m voye respè pou li se 2 moun espesyal m pa bezwen site non yo men yo konnen yo espesyal jan m di nou mesye yo aranje yo pou yo kraze polis la pou yo mete gang men dan la men avèk lame. pou yal fè eleksyon bouyi vide. Kounya nèg yo vin on bagay yo di si on malere nan nan diaspora ap voye yon machine fol voye machine nan vide ou tande koze si malere ap voye yon machine fol voye gen de moun m konnen kap voye machine andan machine nan yo mete manje yo mete de bagay yap bezwen se prensip pou nou etabli pou nou di bon lè machine nan vini nou gen nou gen mwayen pou nou kontwolel poul pa gen zam ladan poul pa gon seri de bagay ladan. Men w pa ka di moun nan ki pral peye pil kòb sa pou l voye yon machin Ayiti, l ap peye bato, l ap peye yon seri de bagay, epi si moun nan gen detwa vye bagay li vann lakay li, li vle voye pou yon frè l anndan machin nan, ou di l li p ap ka voye l. Pandansetan ou menm kontenè zam w ap. Leta konnen kiyès k ap mennen zam anndan peyi an. Leta konnen dyaspora pa gen kòb sa nan men l pou l ap achte tout zam sa yo. Leta konnen diaspora pa gen kob sa nan men pou lap achte tout zam sa yo. Se yo menm kap pran kob, kase ponyet moun, pran dola 50 ki ta dwe la pou edikasyon, yal achte zam met nan geto yo pito. Sa vle di zam polis yo jwenn, le yo jwenn zam ki soti nan men yon zam la polis nasyonal dayiti, yo jwenn ni Jamaik e diaspora ki pran li ki fel ale. M twouve Jovenel yè l pase trè mal. Li pase trè mal, m konnen nou pral gen pou n ba l repons nan jou k ap vini yo atravè rezo a ankò pou n ba li. Bon nèg ki di Don Kato pa okipe phtk yo tout vòlè bon dola 50 moun yo pran yo sa yo fè avèl yo pa fè anyen avèl vre bon mon kòb. Diaspora Laurent Lamothe gou bon mon mesaj la mesaj sa ah wè moun sa branche moun sa di Laurent Lamothe avèk Salim Souka achte 200 galil an Israël zam sa yo pase pa Canada sa vle di se diaspora ki te voye achte 200 galil sa yo. Jan Jovenel vle fè konprann paske diaspora yo ede nou fè mesaj la rive. M salye Antoinette Duclaire ki anba a. M panse se Antoinette Duclaire. Moun sa branche jis kon yon. Moun sa branche jis kon yon m panse se Antoinette. M gen 2 solda k nan wout kap vin wè m la. M wè yo poko rive. Wi jan m di nou, jan m di nou.